Bonjou, bonswa tout moun, pa bliye si se nan maten wap gade ti video sa bonjou a se pou ou e si se le swa bonswa se pou ou. Alò video nou pote pou ou jodi a se yon ti kout

M s on ti nèg nwa tèt grenn ki fèt ann Ayiti, ki sot nan yon vil ki rele Gonayiv. Papa m leve m jwenn, bon, m pa vrèman leve jwenn papa m paske menm papa m mouri depi lè m te gen katran. So, manman m, se li ki fè tout bagay yo, apre Bondye nan syèl la. Ou konprann? M aprann ke papa m se te gwo chèf. Se sa ke manman ap di m, manman m se komèsant. E pi bon, leve nan fanmiy nou kat.
Ok. Gazman Pierre, mye koni sou non Sisli Gazman Koulè, ki ne le 22 out o Gonayiv, pasyone de foutbòl, li te reve devni yon jwè pwofesyonèl men, swit ak yon blesi, Nan je nou, Gazman te oblije chanje balon an pou yon mikwo. Gazman t ap karese rèv sa a pou l devni yon chantè depi jèn aj li, malgre manman l pa t vle. Vè fen ane 80 yo, fanmi an te vwayaje pou enstale yo Ozetazini. Kèlke ane plita, Gazman te kòmanse ak karyè solo atis li. Avèk yon vwa grav, pwisant, inabityèl e misteryez. Pa bliye, nan kòmansman karyè l, Gazzman te konn pèfòme sou playbak. Pou atire piblik la, li te konn akonpanye avèk anpil bèl dansez. Kèk tan apre, li te entegre gwoup ki te rele Tapaj la, e anrejistre an 1992 yon mizik ki te rele An nou fè l a 2. Ok, ann tande kounye a Koulè a ki pral ba nou ti eksplikasyon sou mizik sa ki te rele oubyen ki rele An nou fè l a 2 a. Kounya m pral pale avèk Gasman Pierre ke m te gen apremidi an m te gen chans pou m te tande mizik ki rele An nou fè l a 2 a. Egzakteman Kote ke ou soti avèk stil pou nou fèl a 2 a? Eksplike piblik lan egzakteman sa w ve di lè pou si an nou fèl a 2 si se jwe ansanm oubyen lamou? Well Melo Djelo map di yon gwo bonswa avèk tout telespektatè kap gade sou televizyon sa a. An nou fèl a 2 se yonn nan mizik Ki gen yon pakèt mesaj. Paske pafwa lè ke yon moun tande nou fè la de ou kapab panse sèlman ke se lanmou. Men lè ke ou reyèlman ap koute tèks la kote anba a ki ap di ou si pou lavi ka bèl fòk lanmou te ka briye tou lè jou. Men se pa sèlman lanmou paske se nan tout bagay. Si ke nou tout mete men nou ansanm l ap kapab reyalize pli vit. But an nou fè la de se yon nou mizik ke mwen menm avèk yon zanmi mwen Edouard Mathieu te chita yon jou swa epi nou te konpoze epi paske nou wè paske si tout moun mete men ansanm ni nan lanmou ni nan tout bagay wi tout tan n fè l a 2 nou kapab reyalize tout sa ke nou bezwen reyalize pli vit ke posib.
Dezan pli ta, Gazman te vin asosye avèk Zenglen Plus men sou enfliyans menm Gazman sa gwoup la te vin chanje non ki vin rele Dizay avèk de tube tankou Apokalips, Deal with it, Ayiti, Lavi an egzil, Sen Jak oubyen Fanm Sila. Dizay te genyen tout mizik sa yo kòm siksè. Apre mizik sa yo te fin fè anpil siksè, jan n sot di w la, alò atis la ta pral dekole, an palan de Gazman, rèv li ta pral kòmanse reyalize. Men, swit a de konfli entèn Au sein de Dizay, Gazman te al rejwenn Arly Larivière, li menm ki te revoke, alò ki te revoke kèlke mwa avan Gazman koule, yo 2 a te mete tèt yo ansanm pou te fòme Nu-Look nan lane.

Alò fòk nou di ou soti 2000 pou rive 2010, djaz la te soti plizyè albòm. Alò avèk dè it tankou Ase, Big Mistake, Avè w m ap mache, Sent Sesil, Young Blood, Gran Depansè, Konpetisyon, Legasi, san nou pa bliye Abò, te genyen tout bèl siksè sa yo Gazzman Couleur te fè ansanm avèk gwoup li. Nu Look. N ap mansyone egalman sè majistral kolaborasyon sou albòm katriyèm anivèsè Òkès Tropicana D'Haiti avèk mizik Adrienne nan e Sexy Love sou albòm Djaz la Volume 6, Chedly Abraham, Ouse ki te sou albòm. Api fifty konpa maestro Richie a ou ale album live mi elon de Gabriel Laporte pou yo avek sky's da limit extrait de l'album Afrique Haïti et kem vle kom pa vle sou album cadence romantique de Suave music. Kòmansman ane 2010 Gazzman te deside kite Nu-Look Nan menm kòmansman ane 2010 sa a li te deside kontinye pakou atis li pou l kontinye chante e nan menm optik sa a li kreye Disip ansanm avèk Gabriel Laporte. Se te gwo bagay nan grand premyè Disip la nan kòmansman ane 2010 yo. Alò, pli de 3500 moun te nan grand premyè disip la nan Kafe Iguana ke nou pral envite w gade yon ti bout videyo ansanm avèk nou nan grand premyè disip sa a, pa bliye Kafe Iguana, pli de 3500.

Disip ki konnen anpil bon moman e move moman tou, men sa ki ta pral make djaz la, an 2016, Disip de Gazzman Couleur te pran albòm de lane avèk albòm Klere yo a ki te gen Dener Ceïde kòm atis envite sou albòm sa. Alò, albòm sa te gen mizik tankou San Manti, Heartbreak and Misery, He doesn't matter avèk patisipasyon Jesi Belval, Klere yo, Je brile les etapes, Lanmou pi fò ak anpil bèl lòt mizik ankò ki te sou albòm sa an 2016.

Wi se sa mezanmi pa bliye nou te diw se yon ti kout biyografi nap di mèsi avèk tout moun ki te pran tan yo ki te pran san yo pou yo tap asiste ti videyo sa babay tout moun a la pwochèn.